Onz ou douz fevriye, ou trèz fevriye ki sot pase la, se te dewoulman festivite Kanavalès yo, de twa jou gran. Donk, anpil moun te sòti kite lakay yo pou t al defoule yo nan Kanaval. e lapolis bò kote pa li an ki la pou pwoteje vi ak byen tout sitwayen, te pran yon ansanm de dispozisyon ki apwopriye a gran evènman sa. Konsa lapolis te deplwaye sou tout pakou kanaval la e gen de dispozisyon tou ki te pran pou ke perimèt ekstèn yo lapolis te kontwole yo tou. Donk gen moun ki. kite lakay yo pral nan kanaval, gen moun ki rete lakay yo pou pa deplase. E moun sa yo tou ki al nan kanaval yo lè y ap retounen. Donk lapolis te pran yon dispozisyon tou pou ke moun sa yo pa t sibi de ka de vyòl, de agresyon seksyèl ou di mwens de agresyon fizik yon mwayen senpleman. Kòman bilan li ye pandan 3 jou sou plas sa yo? Nou lapolis te fè 16 arestasyon e fò n di ke se pa sèlman onivo de Jakmèl ke. e aktivite sa yo t ap dewoule. Kay Jakmèl te genyen kanaval lakay li, Marigo te genyen, Bèlans te genyen, Ansap, Pit, Tchòt, e Kòt de Fè, Benè, Lavale. Donk lòt komin yo tou te gen aktivite kanaval lakay yo. Donk 16 arestasyon sa a se onivo de Jakmèl Lapolis te fè 7 arestasyon le premye jou. Nan 7 arestasyon sa a gen 4 ka se. 3 lòd piblik, yon moun ki ap goumen an bann, e nou gen 3 moun tou ke lapolis te arete premye jou gra a, se moun sa yo se pou kou grav blesi e vòl di nam a fe. Donk te gen yon ensidan ki te pwodui sou wout Lamandwaz si moun nou ka sonje, kote te gen 2 polisye ki te viktim de agresyon popilasyon an, gen youn ladan yo ki te fraktire gravman nan tèt e yo te kouri mennen lopital. Nou gen Lavale ki te fè 4 arestasyon tou. 3 pou twoubal piblik, moun ki t ap goumen nan bann, e gen youn ladan yo ke lapolis te arete pou jè de pyè, jè de boutèy e gen yon vit machin lapolis ki kraze. E endividi sa, li kounye a, jij de pè Lavale tande l deja, li gen pou li voye l pakè. Yè te gen yon wout Lavale a ki te bloke, se nan kad sitiyasyon sa a kote l ap mande. Liberasyon M. Michel li la, li pale, jodi a m y ap voye l pake. Dezyèm jou gra, nou te genyen onivo de Jakmèl yon sèl arestasyon, bon se pou yon moun ki yo te arete pou jè de boutèy e Benè te fè twa arestasyon, se moun ki t ap fè dezòd nan bann yo te arete moun sa yo. Twazyèm jou gra. Lapolis Kominal Kote Jakmèl te fè yon sèl arestasyon, se yon ka de twoubalòd piblik kote moun sa t ap goumen nan bann. Onivo de lopital Sen Michèl, e yo ta resanse 47 blese, men nou gen onivo de lapolis gen 2 polisye ki blese, donk sa fè 49 blese antou, youn ki blese e se a Jakmèl. e gen youn ki blese, se nan aktivite kanaval e Ansapit yo. Li ta resevwa yon kout wòch, li blese. Donk, n ap di ke premye jou gra a, se te 14 blese ke yo te ba nou, 11 gason, 3 fi. Dezyèm jou gra a, se te 15 blese, 14 gason, yon fi. E twazyèm jou gra a, twazyèm jou gra a, se te 20 blese, 14 gason, 6 fi. Donk, an gwo, se te, se te sa.